Nou son dal volo, nou tout ansanm. San zeksepsyon okun. Gen yon sel grenn otorite an Ayiti l rele Jean Ernest Muscadin. Renmen l ou pa. Gon sel grenn otorite legal Ayiti l rele Jean Ernest Muscadin. E sak fè w wè nèg fè kowalisyon, nèg nan radyo, nèg sou rezo sosyal, enfliyanse. Zanmi entènot kòman nou ye komisè Muscadin kontinye ap bay nèg yo pwoblèm la a nan gran sid la nou konnen jan TT sot di l la gon sèl otorite se komisè Muscadin l ye yon lòt bò genyen nèg arab la k fè anpil deklarasyon la ak Guy Philippe yo mande pou yo pataje peyi a pou gran sid la se komisè Jean Ernest Muscadin ak Guy Philippe ki dirije l ann tande ansanm tou dabò nap envite w jèm videyo a pataje videyo a abòne avèk chanèl la kite yon kòmantè sipòte prezidan lan di viv komisè miskaden viv Guy Philippe. The Driving Force Jungle Punks. Apati de premye janvye ke n ap pwoklame a, fòk gen aksyon ki fèt. Asi mwen mpa repete konsa non. Se pèp la ki di apati de premye janvye fòk yo pran lòt endepandans nan gran sid. Endepandans sa a ke yo pral mete gouvènè yo, vis gouvènè yo epi rès popilasyon an lè yo santi gran sid la pi byen administre, lè sa yap fè apèl pou yo vin leve kanpe. E mpa ta swete ke komisè Muscadin pèdi somèy pou sa. Paske nèg sa yo pa ap janm nan enterè okenn moun kap eseye ede peyi a. Janm wè lap travay tou, nou youn pa gen pwoblèm ak lòt. Bon se vre ke apwòch mwen ak apwòch komisè la gendwa pa menm. Komisè la li menm li plis fokis li nan kesyon kòman l ap asire l ke gang, ke bandi pa antre nan zòn li yo sitou Nip avèk Sid. Tandiske mwen menm batay pa m nan li di ke se kraze sistèm nan. Se vre ke komisè a li menm se yon komisè de gouvènman li ye, e si lè l ap travay li travay avèk moun ki anndan sistèm nan, moun ki anndan gouvènman yo, ki nòmal pou l fè travay li. Men menm mwen di sistèm sa, gouvènman sa m pa rekonèt li. Paske menm lè n ta pran gran sid la, nan lide pou lè n fin okipe gran sid la se nan lide pou n libere rès peyi a. Nou pap fè l nan lide ke gran sid la e chèf tèt li non. Gran sid la di ok nou pap pran lòd nan men delenkan sa yo, apatrid sa yo ankò. N ap dirije tèt nou an atandan ke nou kab gen ase fòs pou n al libere e ede frè nou yo ki nan gran nò e ki nan e lwès e k ap pase mizè anba sistèm e peze souse sa a.
Lè w tande chèf Krisla di li pap pale bay payay pam nan, nèg yo te konnen se ti Grèg ki touye Rich la, nèg Petyonvil la, Bigi. Ti Grèg la, se bwa dwat Izolan ki te fè pati baz Pilat. Se dosye sa misye pa vle pale a. Fò w pale nan Larepiblik. Fò n mande Izolan kòb lè l te direktè mache yo, sa l te fè ak kòb sa yo? Sa l te fè ak kòb sa yo? Li pa t negosye ak nèg Lasalin yo? Fò n mande Izolan Ki lyen li te genyen avè ti grèg bay ti pilat ak li menm se nèg matisan se nou ki te tiye nèg panyòl nèg rous la e ble jodi a la tout moun konnen ki lyen izolo genyen a yon gang rele zo pòm zo blòd ki te debake channmas yon 24 desanm rockfam tap jwe nèg yo tiye moun yo bay moun kout kouto. E lèm tande izolan pa gang mwen sezi. Izolan bay mizik li di nou gen zam nou pa gen bal nou anvi pran bal. Izolan jwe tout tibwa tout gran avin tout nan vilaj pou bandi. Izolan paka bay moun manti monchè. Tout moun konn izolan byen. Kilè izolan te gentan fè tout lajan sa yo. Chèf gang Izo nan Vilaj de Dye pran kou, divès bandi rete atè e nan moman la a, baz Izo 5 segond ap konte kadav. Anpil nan gang sa yo bwè dlo bouch yo e pami yo genyen jenn gason sa wap gade la ki selon detay yo te nan gang nan ki tonbe nan kad entèvansyon ke lapolis fè, yon entèvansyon pa sipriz ke lapolis eklate nan Vilaj de Dye. Se plis pase yon dizèn dwòn ki eksploze anndan vilaj e anpil Nan malfra sa yo bwè dlo bouch yo anpil ladan yo tonbe nou pral vini ak plis detay nou pral vini ak plis enfòmasyon pou konprann byen kisa kap pase nan vilaj de Dye aktyèlman pèp ayisyen pa bliye parezon te fè yon deklarasyon sou vilaj de Dye kòmkwa li pral netwaye zòn sa. Ebyen jodi a la pèp ayisyen se pa ti entèvansyon ki fèt nan vilaj, anpil nan kay ki bò kote Izo 5 segond li menm li loje l se dife k ap leve, kidonk lapolis la te prepare atak sa avèk ekip dwòn yo, mèsenè yo, se yon gwo entèvansyon ki fèt la nan vilaj, Ti John, rapidman li enpòtan pou n vanse avèk entènot yo nan enfòmasyon sa Fòk nou pa bliye Paraison te fon gwo deklarasyon sou Vilaj de Dye ke li pral chanje non zòn sa ki donk li pral netwaye, ratibwaze gang e nou wè jodi a la e e Ti John depi yèswa pou n byen presize operasyon sa eklate nan Vilaj e jiska moman n ap pale la se gwo kouri ki genyen avèk anpil kout bal. Kisa bagay la ye mon frère? Mwen salye w PDG, mwen salye tout zanmi entènotè Djakout Nouvèl yo. Alò fò n di w ke pdg soti yè swa pou ovè maten an, sitiyasyon an pa t twò fasil o nivo de Vilaj de Dye. E nou konnen e dènyèman te genyen e DG Vladimir Paraison ki te bay yon konferans pou laprès kote ke li ta pral ben fè yon seri de deklarasyon nan okazyon 100 jou ke l genyen nan tèt enstitisyon pnh la. Enben, pami deklarasyon sa yo ke l te fè, l te fè konnen ke, enben, kote k rele Vilaj de Dye a, yo mèt tou chanje non l, ba yon lòt non, paske li menm, pandan pasaj li nan tèt lapolis la, fò l kraze kote k rele Vilaj de Dye a. Enben, se sa l te di nan deklarasyon, enben, li te fè jou, nan jou ki sot pase yo, nan moman l t ap. Enben selebre 100 enben jou depi l genyen nan tèt enstitisyon pnh la. Enben e jodi alò an di yè swa pou louvri maten an enben te genyen yon gwo entèvansyon lapolis te fè nan zòn Vilaj de Dye, nan zòn Gran Ri, nan zòn e e e e tout e zòn edeyach, Bisantnè enben lapolis te fè yon gwo entèvansyon soti yè swa pou louvri maten an. Enben entèvansyon sa koute lavi a plizyè. Enben nou kapab di w bandi notwa ki te okipe zòn Fò Senklè, zòn Gran Ri, zòn Vilaj de Dye. Enben, se plis pase yon dizèn dwòn kamikaz ke lapolis te itilize, li te lage o nivo de, enben, perimèt sa a yè swa a anndan Vilaj de Dye, li te lage sou, lapolis te lage dwòn sou Gran Ri, li te lage dwòn Fò Senklè, Li te lage dwon nan yon magazen leta. Donk sa vin fè ke lapolis te sible yon seri de zòn kote li estime ke gen prezans bandi nan zòn sa yo e li te lage dwon kamikaz. Dwon kamikaz sa yo lage nan moman bandi yo pa an aktivite, nan moman tout nèg ap dòmi. Se nan moman sa lapolis te lage dwon. Se vè 3 zè di maten, vè 1 è di maten ke lapolis li menm li te lage dwon kamikaz sa yo. Alò fò n di w tou, se pa t sèlman dwon kamikaz yo ke lapolis te lage. Men tou, te gen polisye ki fè pye sòl, paske nan moman dron kamikaz yo t ap lage a, gen anpil bandi ki t ap kouri moute, ki t ap kouri desann, enben gen polisye ki te fè pye sòl, ki te kapab penetre yon seri de zòn, enben chak bandi k ap kouri pou dron kamikaz ke lapolis lage, enben lapolis oubyen polisye ki t ap fè pye sòl yo menm, yo mete bagay nan men bandi sa yo, E se sa k fè vin genyen yon anviwon yon dizèn bandi ki mouri yè swa nan kad entèvansyon sa lapolis li menm li te fè o nivo de Vilaj de Dye. Donk pou maten an, tout maten an, tout maten an te genyen dwòn kamikaz ki t ap lage o nivo de Vilaj de Dye, o nivo de gran ri. Donk sa ki te vin paralize sikilasyon an pandan yon bon bout tan. Donk èske vrèman Vladimir Paraison ap pase alaksyon parapò avèk anons ke l te fè? ke enben Vilaj de Djò mèt ba lon lòt non, enben èske se a laksyon li kòmanse pase nou pa konnen, men se yon entèvansyon m kapab di w ki te parèt trè enpòtan nan yon moman kote ke bandi sa yo, yo okipe enben perimèt sa yo, yo achte zòn sa yo lajan kontan, kote ke enben pou moun pase nan zòn sa a fòk ou peye bandi, pou moun gen aksè avèk anba lavil la se nan blennde pou w sikile, tèlman bandi kontwole tout perimèt sa yo.